Bonswa zanmi James Civil Sport yo e mwen salye nou, se avèk anpil plezi ke mwen antre lakay nou e poum kapab pote nouvèl video sa pou nou, malerezman nou gen kèk jou ke e nou pa lage video sou chanèl youtube lan men jodia la nou prezan poun kapab al wè e kòman sa pral ye e nan e 5 chanpyona majè yo e nan apati de dezyèm e semèn e mwad out e kap vini la kote tout chanpyona yo e pral demare epi avèk anpil nouvèl.

E se lè sa chanpyonat Espay lan ap pran fen e sezon e nou kapab di sezon 2021-2022 an. Chanpyonat Espay lan k ap fini 22 me 2022 ap gen 380 match paske nou konnen se 20 e se 20 ekip ki gen nan chanpyonat sa. E menm jan m kapab di Premyè Lig lan e k ap demare e nou kapab di sezon 2021-2022 lan se 123 zièm edisyon e nan peyi Dangletè nou kapab di se 30 tièm edisyon e sou e non e premyè lig lan e kap ouvri e 14 out e 2021 e kap tèmine 22 e me 2022 se toujou e 380 match nou konnen se 20 ekip ki gen nan chanpyona e ki gen nan premyè lig lan epi e seri a italyèn nan e kap kòmanse 13 out e 2021 kap tèmine 22 me 2022 m kapab di se 120 tièm edisyon ki pral dewoule m kapab di menm jan avèk premyè lig lan menm jan avèk lig a sentonèl lan se 380 match kap gen nan seri a italyèn nan epi nan bondesliga nou konnen chanpyona dalmay lan sezon 2021 2022 lan m kapab di se 59 vièm edisyon an m kapab di se 13 out lap kòmanse pou rive 14 me 2022. Nou kapab di an Almay ap gen 306 match sèlman paske nou konnen se 18 ekip ki fè chanpyona sa nan premyè joune Bundesliga. Nou konnen nou kapab di an Frans, an Frans li menm nou kapab di kap demare nou kapab di se 84 triyèm edisyon, 84 triyèm edisyon e kap kòmanse 8 out pou rive 21 me 2021 sa son nouvèl sezon nou kapab di ap gen. 380 match paske nou konnen chanpyona defans la gen 20 ekip, 20 ekip li gen ladan l men nou konnen yo gen pou yo redui l avèk 18 ekip nan m kwè apati 2024, 2025 e se sa yo fè konnen. Nou pral gade pou nou wè kòman nouvèl yo ye nan kap bouje m kapab di nan mache transfè lan. Nou konnen gen mesye sa ki rele Ben White e mesye sa ki siyen e avèk e avèk Arsenal pou 58 milyon ewo e mesye sa ki tap jwe nan Brighton e ki pral jwe anndan ekip Arsenal lan e sezon 2021, 2022 e kap vini la. Epi nou konnen gen mesye sa ki rele Anthony Martial e ke m kapab di Manchester United mete sou tab la e si yon klèb ki vreman ki ta renmen enterese ansanm avèk e mesye sa ki rele e. Anthony Martial la, wap bezwen anviwon 60 milyon euro e pou kapab e pran Anthony Martial ke Manchester United e pa enterese ansanm avèk mesye sa ankò. Epi nou konnen gen mesye sa ki rele Jules Koundé e ki ap jwe anndan ekip FC Sevilla an e kote gen Manchester United ki depoze 80 milyon d'euro e pou mesye sa pou Jules Koundé e m kapab di e ki kapab al jwe anndan ekip e Manchester United lan.

yon opsyon la, m kapab di ekip Manchester United vrèman enterese ansanm avèk mesye sa ki rele Raphael Varane. Epi nou pral gade pou n wè kòman sa ye nan chanpyona nan chanpyona yo nou kon nan toujou aktyalite toujou aktyalite nan zafè transfè nou konnen gen nou konnen gen gen Mauricio Pochettino ki pwolonje jiska 2023 e avèk Paris Saint Germain Nou konnen Ramos e ki e ki ale anndan ekip Paris Saint Germain an pou m kapab di e ki pral pase 2 sezon anndan ekip Paris Saint Germain an. Menm jan avèk mesye Akili Wijnaldum e ki siyen avèk psg e psg kap bouje seryezman la e nan e nan e mèkato ivènal sa la. M kapab di Wijnaldum e pral pase e siyen jiskan 2024 jiskan 2024 3 zan e pi gen Hakimi ki tap jwe anndan ekip e ki tap jwenn 2 ekip Inter de Milan e ki siyen jiskan 2026 menm jan avèk mesye sa ki rele Gianluigi Donnarumma ki sot meyè jwè e koup dEròp dè Nasyon an e ki siyen jiskan 2026 avèk ekip e Paris Saint Germain epi gen Jadon Sancho Mesye sa ki se yon entènasyonal anglè ki tap jwe nan Borussia Dortmund e ke Manchester United achte pou 84 84 milyon ewo. Mesye sa ki pral pot nimewo 25 ki pral jwe anndan ekip Manchester United lan. Epi gen mesye sa ki rele Renato Sanches. Renato Sanches nou konnen mesye sa ki se yon entènasyonal pòtigè e nou kapab di e Barcelone ki gen yon ti je kap bay kap fè mesye sa yon ti je dou e mesye sa ki rele Renato Sanches lan ki kapab al jwe anndan ekip e Barcelone nan. Epi nou kapab di gen mesye sa ki rele Goretzka, Goretzka nou konnen l trè byen e kap jwe anndan ekip Bayern de Munich lan, men e gen Real Madrid kap fè mesye sa jwe tou e Goretzka ki kapab al jwe anndan ekip Real Madrid lan men se toujou e sou rimè. Epi gen mesye sa ki rele Gareth Bale, Gareth Bale ki de retou anndan ekip Real Madrid lan, nou konnen Gareth Bale ki te ale anndan ekip Tottenham nan an. Nou kapab di sou kesyon Deprez, men Gareth Bale ki ap retounen anndan ekip Real Madrid lan. N ap toujou rete a Madrid kote yè gen ekip Rodgers lan. Rodgers se yon klèb ke mesye sa ki rele Steven Gerrard k ap antrene e ki bat Real Madrid yè nan match amikal 2 gòl a 1 e se premye defèt e nou kapab di Ancelotti pran nan match de preparasyon e sezon k ap vini la e se ekip Steven Gerrard lan ki bat ekip e ki bat ekip Real Madrid lan yon gòl 2 gòl a 1 e se konsa e sa te ye e jou yè e pi nou konnen je Olenpik lan la kap avanse seryezman la je Olenpik lan la m te mèt di w bò kote mesye yo kote yè gen pou n site sa yo sèlman yè Ajantin bat e ki bat Yon gòl a zewo sèlman, sou yon gòl estrik minimòm nan, yon gòl a zewo. E tou gen Brezil ki pa t fè mye ke yon match nil fas a seleksyon Ivwaryèn nan, zewo zewo. E pi, jan n ap gade an la, mesye sa ki rele Richarlison nan, ki pran menm koup ansanm avèk Ronaldo, nou konnen Ronaldo ki te chanpyon koup di mond 2002 sou seleksyon Almand lan, 2 gòl a zewo, 2 gòl de Ronaldo. Men, Richarlison ki pran menm koup avèk Ronaldo, sa vle di li deja di. l ap pote meday dò an e bay Brezil yon lòt fwa ankò. Nou konnen Brezil ki chanpyon an tit. E pi nou konnen seleksyon espanyòl la ki bat ki te bat li menm yon gòl a zewo ekip ostralyèn nan, Espay k ap byen pase la. E pou le moman nou konnen Ajantin li menm te fè te fè te pèdi de zewo fas a ekip seleksyon ostralyèn nan. Men nan dezyèm joune an la Ajantin

E sou salè mesye yo la. Antoine Griezmann li di si Antoine Griezmann ta vle rete anndan ekip e Barcelone la fò Antoine Griezmann kapab aksepte pou yo bese salè l pou l kapab rete anndan ekip e Barcelone nan. E pi m kapab di n ap pral wè yon dènye nouvèl nou sou zafè e mache transfè la. Nou konnen e Varane ki e Manchester United vrèman enterese ansanm avèk mesye sa anpil men m kapab di yo kanta yo kantan e ap. fè elòj de Varane avèk mesye sa ki rele Mag e Maguire e ki kapab se 2 mesye sa ki kapab nan ban defans e Manchester United e se 2 mesye sa ki kapab nan nan ban defans Manchester United nou kapab di yo kapab yo jan yap pale an la e se meyè e defans ki kapab gen an Ewòp sezon 2021 2022 e kap vini la e se tout nouvèl sa yo nou te genyen ansanm avèk James Elosport sou sou kesyon spò. Nap di mèsi avèk tout zanmi ki pral gade video sa ansanm avèk nou e m kapab di enfòmasyon ap tonbe de tanzantan men nap toujou prezan pou n kapab pote e plis enfòmasyon e pou nou mwen men nou anpil zanmi m ki pral gade video sa ansanm avèk nou pataje abòne ansanm avèk chanèl youtube James Evosport yo nap tounen yon lòt fwa ankò pou yon lòt video a la pwochèn zanmi pa m yo mwen men nou anpil e tchaw tchaw.